Ou gen yon ti zozo tou piti nan moun dòm ou ap bad moun dòm ap fè tout tout zozo gen an pap satisfè Blandy m konnen Blandy se pou bòz li avèw ti zozo mwen gen nan moun dòm la pa ka satisfè Blandy so bad moun dòm nene cheri. Sa gen 2 jou kote D-Perfect te fè yon pòs pou l te di eske sa pako rive w wap panse avèk ex ou ou tchiipe ebyn. Pòz sa te pwal fè anpil pale. Dipèfèk gen yon ex mennaj li ki rele Bedy ki repete anpil vye mo kel pat dwe repete yo fè anpil pale sou rezo sosyo a kòm nou gen son nou gen imaj nou pwal fè w al gade e tande. Hello guys kòman nou ye byenvini sou chanèl Mitaison tube si ou poko abòne avèk chanèl la wap wè yon ekriti wouj ki make subscribe oubyen s'abonner wap klike sou li pou kapab abòne avèk chanèl la e aktive bouton notifikasyon an pa bliye like videyo a. Li di konsa gen de ex ou sonje yo ou tchipe. So sa vle di lap panse avè ex la m pa konn si se de mwen menm lap pale non. M pa konn si se de mwen m ap pale. Nan post la yo voye post la pou mwen li di konsa gen de ex ou panse avèl ou tchipe. First of all, kiyès ki ex ti gason an? Se pa mwen menm. Paske lè zen an te pete sou Facebook, anpil ti fanm sal sou Facebook t ap di konsa, oh ti gason pa konnen w, ti gason an pa t janm menaj ou. Nou te gen foli madan atis, e sak fè w vin diznya, pa vre? Te bay se bay. Pou lajan m depanse nan mounda Jameson. Kounya ou pran pòz ou avè Blandine wap ouvè kò agoch adwat. M pa gen pwoblèm m kontan pou ou. M kontan pou ou avè ou avè Blandine. Se pou Blandine depanse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounya yo, m gen dwa pa gen m pat gen plis ke sa m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini, lè paspò vini m te konn fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se fanm ou li ye. Se nòmal lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. Lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. M konn rete grangou pou m ap voye lajan ba ou. Si w ap pran pòz kounye w milyonè konsa lè w panse avè ex ou tchiipe, di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Ti Blandine kòm kounya ou avèk on Queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, konn sa k pase, ekri on chèk 20 mil dola bay Betty, paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w kab enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa pretansye m avè w. Ou pa gen bwa enough pou Blandine. Pase son ti bwa konsa non ou pa gen bwa enough pou Blandine. Tout enteresant kaka kap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Johnson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pat ye. Tout kaka tankou mande maryaj tout bagay mou ap fè kaka yo, m konnen yo ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye lè w ap pale de ex ou yo tag non moun a kiyès w ap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye m. M gen tout dosye nan Mundo ou konn sa deja. Tout dosye w nan Sendomeng e Betty k konnen l. Poze Mundo tande. Poze Mundo w. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam sa te fè anpil mwen wi. Fòk Archi ouvè bouch ou pou w di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa te fò anpil mwen wi. Humm. M fèt latibonit m leve latibonit. Lè wap radote fè kòm konn kòman wap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòm ou ap bat moun dòm wap fè tout tout zozo gen an pap satisfè Blandy. M konnen Blandy ne pou bòz li avèw. Ti zozo mwen gen nan moun dòm la paka satisfè Blandy. So bad moun dò nan de cheri. Betty vin pou ou. Betty vin pou ou. Lè w ap pale, m di w, di a kiyès w ap pale. Di a kiyès w ap pale wi. Di a kiyès w ap pale. Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè, chak jou m vini la, m byen rilaks. Tout moun ap radote, di sa yo ap di. M pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty, Kòm kòm ou ap ou ap panse avè m toujou bwè mwen menm m pral gen 2 zan a madanm mwen m pa sonje w tout kaka w ap fè yo mande maryaj tout bagay sa yo tout m wè se bòz yo ye paske kòl ou pral jwenn lajan pou achte flè pou achte bag met nan dwèt Blandine kòl ou pral jwenn lajan sa ki kote ou pral jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine ki kote. Ki kote kokorat? Ki kote? Kote w pral jwenn. Mèsi paske w te rete gade tout videyo a. Si w poko abòne avèk chanèl la, wap wè yon ekri ti wouj ki make subscribe oubyen s'abonner, wap klike sou li pou w kapab rete konekte avèk chanèl la. Pa bliye like videyo a e kòmante. N ale, n a kwaze nan yon pwochen videyo guys. Gang gang.